Kisa m ka aprann de Blondedy Ferdinand paske li pa sesi, li pa sela, li pa sela. Byenvni sou Influence, platfòm kote ke wap ka aprann anpil bagay sou lajan, biznis, kòman pou reyalize rèv ou, epi vini moun ou ta renmen ye demen. Nan videyo jodi an nou pral pale on ti kras de Blondedy Ferdinand. Mwen pral fè on ti analiz ansanm avèk nou de strateji Blondedy Ferdinand itilize pou l kapab kenbe nou konekte menm lè ke li menm li pa konekte nan rezo sosyo. Se yon videyo ki sipè enteresan, nou kapab aprann anpil ladan l pou nou menm ki nan biznis. Paske majorite moun di ki sa m ka aprann de Blondedy Ferdinand, paske li pa sesi, li pa sela, li pa sela. Lè w gen yon moun w ap gade oubyen yon moun w ap obsève, ou wè gen yon bagay ou ka itilize, ou aprann sa w ka itilize, sa w pa ka itilize, ou kite l la. Se pou sa m pral pote pou nou strateji sa ke Blondedy Ferdinand itilize pou li kapab fè moun rete konekte ansanm avèk li pou li te kapab lanse dènye mizik li an, dènye videyo l la ke ki lanse an, deja, lè m ap filme videyo sa, sa fè 5 jou, e li gen 2 milyon 800 mil vu, 2 milyon 800 mil vu nan 5 jou, ok, li gen dwa plis paske YouTube pa montre egzakteman vu an bay piblik lan jan ke moun ki gen chèn YouTube lan wè l, chèn YouTube lan wè l egzakteman vu an redondo, m ka di egzakteman kantite vu an, Men moun ki ap gale chèn youtube lan pa ka wè vue an egzakteman jan moun ki youtubè an wèl. Brèf. So Blaise Ferdinand te fè yon gwo silans nan rezo sosyo, pandan ke li te fè silans nan rezo sosyo moun te kontinye pale de li. E silans li an se te yon strateji pou li te sòti mizik li an. Si nou tande mizik li an, si nou konnen de kisa mizik li an pale, nou ap rann kont ke silans li an Li kite yon silans nan yon sans ke li, li gen yon pètibasyon, li gen yon depresyon, li gen yon fatig mantal, ki petèt gen dwa se ka sa, li gen dwa gen yon fatig mantal, pa bliye, gen yon bagay ki rele burn out, e majorite moun ki travay nan rezo sosyo, majorite moun ki ap resevwa kritik de lòt moun, tout tan tout tan, e ki manman ki ap travay nan kay, an menm tan ke yo ap fè biznis yo, an menm tan yo ap fè videyo, an menm tan yo ap fè konteni pou rezo sosyo, Majorite nan nou soufri burn out. Mwen soufri burn out deja. E mwen pa janm pale de sijè sa paske mwen santi mwen plis bezwen bay kote pozitif la nan travay lan. Men mwen soufri burn out deja. Mwen soufri burn out kote ke mwen pa ka fè anyen. Mwen pi moun konfonn sa avèk depresyon. Ou pa deprime men ou pa kapab fè anyen ankò paske ou fatige nan lespri ou. Son fatig mantal ki ekstrememan gwos. Se yon fatig mantal ke majorite moun pa ka konprann. Yo di, bon si w chita lakay ou, si w nan, ou gen biznis ou, si w gen lajan sou kanè a ou, si tout afè w ap mache, w achte kay, w achte sesi, poukisa w oblije santi w ou depre, deprime, yo toujou di se depresyon, alòske se pa depresyon, se burnout, se yon fatig mantal pou moun ki panse anpil, moun ki se manman, ki se papa an menm tan nan kay yo konn soufri l tou. Brèf, m esplike nou yon ti kras kisa burnout ye, si nou vle m fè yon videyo espesyal pou m pale de sa, bagay ki sipè enpòtan pou nou menm ki manman kapab konprann ke Gon kote nou rive nou konn bouke, menm si nou gon mari ki sipòte nou, menm si nou gon yon madanm ki sipòte nou, gon kote nou rive nou konn bouke avèk nenpòt sa l ye a. Tout bagay valab. Blondedy Ferdinand te gen yon burn out, li soti li bay yon antrevi avan k menm ke li soti mizik la. Nan antrevi an li pale de jan Rezo sosyo strese l. Jan rezo sosyo fè l pa byen, jan l anvi kite rezo sosyo, jan ke li pral kite rezo sosyo, nan le sans li p ap poste menm jan l konn poste ankò. E pa yon kite definitif, paske fò biznis lan mache, fò bras la fèt, fò lajan rantre, nou tout ka konprann sa. M panse sa ankò se yon, se yon. Yon bagay ki rive tout moun ki travay nan rezo sosyo. Si nou swiv Aynana, nou ka wè gen moman li pa poste ditou. Si nou swiv mwen, nou ka wè gen moman mwen pa di anyen ditou, mwen pa poste, mwen pa aktif. Lontan mwen te konn fè layv chak semèn, nou ka wè mwen pa layv nan Facebook, mwen pa layv kenn kote ankò. Sèlman lè yo envite m nan yon pwogram yon moun, mwen layv. Paske layv la mande m anpil enèji, e Blondedy Ferdinand pa bliye se layv li fè le pli souvan. Layv la mande anpil enèji, anpil tan, anpil konsantrasyon pou moun pa fè bri bò kote ou, pou chen an pa jape, pou machin nan pa pase. Donk live lan baw burnout pi rapid. Donk se youn nan rezon ki fè mwen menm, mwen te chwazi travay mwens nan kesyon live, mwen plis chwazi travay nan fè videyo, edite videyo kote ke mwen prepare lè lendi pou m fè sa. Brèf, sa se pou m esplike nou ke le fè ke li di lap mwen aktiv nan rezo sosyo, li kite nou konprann si nou entelijan ke Li reyèlman fatige nan lespri l. Li fatige a lavi, li fatige avèk plizyè bagay, li nan yon moman ki ekstwòdinè nan lavi l. Men pakont, li fatige. E pakont, li pase dè pwoblèm. Donk, lè ke li pa, li di nou li pase dè pwoblèm, li vin fè nou santi nou viv tout sa ke li menm l ap viv. Ok, nou vin santi li imèn menm jan ansanm avèk nou. Apre sa, boum, mizik la tonbe. Mizik la tonbe, mizik la pale egzakteman de sa. Yon fanm ki fatige, yon fanm ki fè tout sa l kapab fè pou yon relasyon ki pa ka mache, yon fanm ki ap tou eseye, yon fanm ki mete tout bagay akote pou relasyon l pou fanmi li donk nou menm si nou entèlijan n ap wè strateji fatige avan mizik lan sòti burn out tout sa se yon strateji m pa di ke l pat fatige m pa di ke l pat burn out li te ka vrèman burn out ke li te menm bezwen al nan doktè pou sa m pa di sa m pa di l pat men li tonbe menm jan menm kote menm lè ansanm avèk lè mizik ekstrèmeman fatig mantal fatig relasyon pral tonbe Donk si nou entèlijan nou menm nou ava konprann sa. Donk sa son strateji ki sipè enpòtan lè w fon silans. Gen atis amerikèn ki konn annik elimine tout pòs sou rezo sosyo yo. Pou tout moun ap pale de yo. Poukisa yo elimine pòs yo. Poukisa yo fèmen Facebook. Poukisa yo fèmen Instagram. Poukisa yo fèmen YouTube. Aprè yo jis soti avèk yon mizik. Donk son fason pou yo fè pale de yo. Epi pou yo lage. M panse li aprann de atis ameriken yo e li fè menm jan avèk atis amerikèn yo. Ok. Li pran yon break pou tout moun ap pale de Blondedy Ferdinand pran yon break nan rezo sosyo Blondedy Ferdinand pa la nan moman an. Tout moun ap pale de li epi fè biznis li mache. Son sipèb strateji, son trè bèl strateji e m ta swete reyèlman ke e li si l te burnout ke l pran yon break reyèlman, bon li deja pran yon preske yon mwa break, 3 semèn ki te fè l di byen mwen panse, e nou ka wè nan figi l ke li ekstrèmeman fatige. Gen bagay moun yo pap janm konprann paske nou menm ayisyen nou pa kwè nan sante mantal, nou toujou di oh e paske l twò byen, e paske l gen bon ou gen kay, gen moun ki di m bon ou menm ou gen konbyen kay ou pa nan lwaye, mwen menm ki nan lwaye an ki sa m pral di, non non non se pa yon kesyon de ou menm mwen menm mwen gen ou gen ou pa gen, se yon kesyon de fatig mantal. Ou gen dwa fatige, se youn nan rezon k fè m evite toujou di yon moun lè m gen fatig mantal. Mwen gen yon sèl zanmi m isit lan ki rèlman konnen lè m gen fatig mantal, paske li menm tou lè l gen fatig mantal li pa wont pou l di m yo m pa bon, m santi m fatige, m sesi. Li konprann mwen e li pa prè a jije yon fatig mantal ke mwen gen dwa santi. Men pa kont, majorite ayisyen pa aksepte moun gen fatig mantal, y ap di w ansent, y ap di mari kite w, y ap di, y ap di, y ap di, yo pa aksepte burnout lan. Gen, m sonje gen yon moun mwen te di, oh mwen ekstrememan fatige, yon fanmiy mwen li te di m, bon si w gen yon bon mari ki fè tout bagay pou ou, mari w fè tout bagay nan kay la, kouman w fè fatige? Anpil fwa fatig la pa fizik, fatig la se mantal. Mari m fè tout bagay, men se vre mwen se yon rèn nan kay mwen, mwen se yon rèn ki pote kouwòn pou tout bon, ki ap òganize, ki ap panse pou fanmiy mwen. Fanm pi pansiv ke gason, m ap fè On nwit pa dòmi pou m panse ki sa pitit mwen pral manje demen pa egzanp, oubyen ki jan m pral fè makèt lan, ki sa m pral achte, ki sa m pa dwe achte, ap fè lis mwen. Men pòkont on gason pa gen menm sansasyon sa. So, pe enpòt ou gen on gason ki ekstwòdinè nan lavi w, ou gen dwa fè on bènawout. Ou gen dwa fatige. Bon, si bènawout lan sèvi w tou pou ou kapab fè on piblisite mizik ou, bravo Blondedy Ferdinand.
Ok sa se enfliyans du futur nan edisyon mwen rann kont gen yon bagay mwen te anvi di ke mwen pa di. Anfèt, sa m te vle di tou se ke sijè li fè nan videyo an, nan mizik li an, tèlman yon sijè ki touche majorite fanm, sitou nou menm fanm ayisyèn, sa vin fè ke li vin gen plis popilarite. Si nou tande mizik lan byen, n ap wè ke sijè sa reyèlman, reyèlman, touche anpil fanm ayisyèn. Tout sa m gen pou m te di, si nou poko te wè mizik Blondedy Ferdinand, al gade li, li pran de moun ki egzakteman sanble avèk fanmi li pou rakonte istwa l. Mwen pa la pou m jije istwa l, si se vre, si se pa vre, dayè, sèl moun k ap viv anndan kay avèk moun nan ki konnen, m pa la pou m jije sa, m te la pou m te jije estrateji ekonomik, estrateji biznis ke l te fè an, pou nou menm nou te ka konprann li, pou nou te ka wè ki anplè sa l fè a genyen, sou mache an li mete lajan nan pòch li, li fè yon bann vue nan youtube e tout moun tap pale de li sa ki te jenere plis lajan sûrement nan kanè l so m espere nou te enjoy video jodi a mwen voye gwo gwo gwo bisou pou nou n ap ankò nan lòt video bye hasta luego.